M wè gen yon bagay, banm tou pale sou sa, yon bagay m wè gen yon vagabon ki ekri sou nèt la, m wè moun ap voye l ban mwen. Nou pa bezwen voye l ban mwen. Yo di mwen se avoka Vitelòm, mwen se avoka Badjo, mwen se avoka Frantzenbe. Pou listwa e pou laverite, an 2018, Pou yo ta rete Vitelòm dan laksyon bloke lari, yo 5, m te lage yo 4. E te gen yon yo te jwenn yon 9 milimèt la men li fè prè de 1 an prizon. M redi l, m di l sou Karayib. Dezyèm dosye m trete pou Vitelòm, sou dosye anfas Zokiki, se vwazen yo ye, nou te chita ansanm. Lè moun ap di m a goch a dwat m pa janm travay pou Vitelòm. E Vitelòm an swa, li pa ka di m te trete lòt dosye pou li. Se 2 dosye sa yo. Men m pa pè lè yo di m defann li an. Men li bezwen avoka si yo arete li. Kòm yo poko arete li, li poko bezwen avoka. Kilè? Mwen m gon lis abòne la m pa wè non Vitelòm ladann kòm lis abòne. Pou Badjo, si m t avoka Badjo, m t ap di wi m avoka li. Daprè sa yo di, Depi de la dcpj, Badio te mande pou yo, li pa gen moun ki disponib pou yo ta chèche rad pou li paske depi lè yo arete l la, medikaman l fini, ke lapolis ta dwe bay medikaman, rad li sal. Li te mande pou l fè chanje rad li. Li te di mesye yo rann li yon sèvis. Pa panse se avoka yo l mande sèvis la. Men se lè w avoka yon moun tou, ou dwe l tout bagay. Ou dwe l manje. Ou dwe l, ou dwe l rad si l pa genyen. Si m te konnen, m te bay avi m yo t ale lòtbò a, al asiste l. M t ap achte rad pou li wi. An sa tout sa yo atribiye nan fonksyon avoka a? M di w, m di w li pa atribiye. Men si m pa t asiste yon moun mwen grangou fò m achte manje ba li. E pa sèvis m al rann moun nan, se lajan m al defann. Se menm jan tou, yonn nan nou la tonbe la, m pa bezwen konnen, nou nan konferans 7. Gen fanm kouri al lopital avè nou. E pa atribisyonm li ye lèm mennen w lopital, tribinal la non. Men, menm la lwa sa, nèg yo pa respekte a, ki di fò toujou ede on moun ki an danje. Si nèg la ap bezwen medikaman, si l mouri, li te mande w sa, yo dwe arete w wi. Paske ou dwe ede moun nan pandan l nan yon sitiyasyon difisil.
Avoka sa yo se pandan yo t al kay Badio, se sa ki fè lapolis mete yo anba kòd. Se pa lapolis.
Se pa lapolis. E m di sitwayen Fermat yo konpliman. E m mande chak moun nan peyi a fè menm bagay la. Pliske yo te wè 3 moun vini Moun vin nan kay la pou yo yo panse se moun ki vin vòlè kase kay la. Lè mesye yo idantifye yo, yo di a, yo pa konnen se yo k fè apèl a lapolis. Yo di moun yo, nou sòm de zavoka. Yo yo egzibe. Moun yo teni e yo respekte prensip la api yo di yo rele lapolis. Se lapolis ki vini. Avèk tout aksyon kap pase nan peyi a, mwen yo konnen mwen se konsa m ye, avoka yo, yo vini yo bwake sou avoka yo. Ak tout popilasyon di se sou dèz avoka yo bwake. Yo di mesye desann machin nan nou pral nan komisarya. Avoka yo te gen le kouraj pou yo di ke Yo pa pral nan komisarya a, e yo prale, men mwayenan yon polisye ap akonpanye yo, y ap rete nan machin nan, e ke lapolis asèpte. Yo rive nan komisarya a, rive rive nan komisarya a, yo di yo gadavi, yo te gen menm le kouraj la ankò. Yo di nou pa gen gadavi, nou pa komèt yon enfraksyon. Enspektè ki te reskonsab la tou konpliman, Sof ke ou lach, ou pa vle pran reskonsablite ou. Ou pa ka pran reskonsablite ou. Piske nèg yo te di ou sa, ou fin fè yon jijman, ou fin gade sitiyasyon pat gen anyen de grav ou te dwe di nèg yo ale. Nou menm jodi a ki pa vle wè avoka, mwen ki pa vle wè avoka fò m di nou klè. Kèlkeswa moun nan peyi yo bezwen yon medsen, swa zanmi ou, oubyen swa kòm alye ou, ou bezwen yon avoka. Ou bezwen avoka? Mwen gen yon bagay, ban m tou pale sou sa. Yon bagay mwen gen yon vagabon ki ekri sou nèt la, mwen moun ap voye l ban mwen. Nou pa bezwen voye l ban mwen. Yo di mwen se avoka Vitelòm, mwen se avoka Badjo, mwen se avoka Frantzenbe. Pou listwa e pou laverite, an 2018, Yo ta rete Vitelòm dan laksyon bloke lari. Yo 5, m te lage yo 4. E te gen youn yo te jwe de yon 9 milimèt la men li fè prè de 1 nan prizon. M redi l, m di l sou Karayib. Dezyèm dosye m trete pou Vitelòm, sou dosye anfas Zokiki, se vwazen yo ye, nou te chita ansanm. Lè moun ap di m a goch a dwat m pa janm travay pou Vitelòm. E Vitelòm an swa, yo pa ka di m te trete lòt dosye pou li. Se de dosye sa yo. Men m pa pè lè yo di m defann li an. Men li bezwen yon avoka si yo arete li. Kòm yo poko arete li, li poko bezwen avoka. Kilè? Ban m yon lis abòne la m pa wè non Vitelòm ladann kòm lis abòne. Pou Badjo, si m te avoka Badjo, m t ap di wi m avoka li. Se dwa m pou m defann li. Se defansè piblik ke m ye. Pòp wè elbe nou dim avoka la bay pou kòlèg ki te relem di pa pran dosye e bay la mwen elbe m pa konn elbe elbe pa konnen m men sof ke m kritike l paske an tanke direktè de la polis li pa pran reskosablite l ke vle di mwen m pa avoka elbe nou pa bezwen ap sible malere a se yon nèg ki pa ka fè travay li pliske li gen yon patron ki kenbe l la kòm direktè polis yo kite l la peyi a vann avèk. Nèg a zam gang a goch a dwat men li menm li pa ka fè anyen. Si l te gen onè, si l te yon òm, li te dwe demisyone. Si m te nan plas li m t ap demisyone. Men pou m di, pou listwa pou laverite m pa avoka Elbe, m pa avoka Badio m te fè aksyon pou li sa pase alo. Lè m bay bil li pa ka peye m di bon. m pa ladan l. Enterè kabinè m nan pa ladan l. Enterè pòch mwen pa ladan l. Enterè fanmiy mwen pa ladan l. Se kreye enmi, se sinema gratis, m di m pa avoka l. E m kanpe dèyè l. E. Kòm ou nèk fè arete paske l al yon kay. Sa kay la gen. Si l te gen kofre fò yo t ap pran l deja. Tout pòt te kraze. Yo gen tan fè. Lapolis te gen tan fè pèkizisyon. Men, ki sa k gen? Se pou yo di poukisa yo kenbe 3 avoka yo ki se Limage Jepson, se Alexandre Edison epi Mèt Jean Charles Mackenson. Se 3 avoka, m pa p nye ke nèg yo se 3 avoka ki fè pati kabinè Fils-Aimé Malvin. Men, se sou 2 avoka. ki enskri o bawo de Mibalè. M ap mande bawo Mibalè tou pou yo pran tout mezi tou. Deriv sa yo lè yo rive nan bawo a, fò yo di non. Fò yo di non. Dènyèman la, lapolis arete yon avoka. Mèt Chelvi la, li fè 15 jou prizon. 15 jou nan DCPJ, anyen pa fèt. Mwen pa renmen lè moun ap di, vous êtes auxiliaire de la justice. Mwen je di non. Je suis le protecteur de la loi. Paske lè nèg yo vyole prensip yo, vyole la lwa, se mwen di non, sa pa fèt konsa, men sa la lwa di. Mwen pa oksilyè, mwen se pwotektè de la lwa. Nan sans sa mwen menm, mwen m mande, e pa plenyen m ap plenyen, m mande komisari a Petyonvil ki gen reskosabilite a, pou l libere mesye yo. E pa plenyen m ap plenyen, sa vò kam ye, m kwen nan la pwosedi, m kwen nan la jistis ayisyen, m kwen nan la lwa. Ki sit legal nou fè pandan jounen an? Sit legal nou fè? Gon rumè kap kouri di nèg yo te gen laptop. Pa gen sa. Nou voye leve pwosè vèbal jij lan te fè a. Ki deja posesyon nou. E nou gon jij kap fè konsta aktyèlman la nan komisarya Petyonvil. E nou gon rekèt ki deja prepare pou nou voye bay komisè gouvènman pou nou mande entèvansyon l. Ki sa yo te jwenn an posesyon avoka yo?
Yo pa t jwenn anyen. Yo pa t jwenn anyen. Si yo te jwenn yon bagay, lè sa p t ap di gon enfraksyon. Pa gen enfraksyon. Ou pale de.